Mwen menm son nèg mwen men mwen men koute nouvèl kap pase dan le mond antye e mwen renmen konn enfòmasyon e nan lòt peyi yo sa kap pase se pa jis fè nouvèl nan m koute anpil emisyon se sa m renmen Depim isi, depim tou piti se bagay m renmen koute nouvèl kap pase dan le mond, m gade sa k te pase an 87, sa k te pase an 86 lè te gen eksplozyon nikleyè ki te fèt la Risi e epòk sovyetik lè peyi a pat poko divize. M ka pale de anpil bagay, mwen m renmen, mwen m se sa m renmen koute nouvèl sa kap pase dan le mond. M swiv nouvèl sa kap pase an Ayiti, mwen li liv sou Ayiti, istwa dayiti. Men map di w sa, oh m pa te di nou bonjou non. Bonjou, bonjou a tout moun ayisyen kap gade m. Men map gade yon bagay, la atis la, atis la pandan atis la ap desine, Se atis mwen ye kòm m te di nou m ap desine se pasyon m m renmen men m toujou ap koute nouvèl m ap gade emisyon talè la m pral gade yon bagay k ap pase sèbi sèbi la m pral gade se yon desine m ap desine pratike la se yon pwojè m ap fè kòm m te di m te gen pou m te fè pwojè a ayiti men m pa ka fè l paske papa libanè siryen yo siryen yo gen monopòl peyi a nan men yo en. Monopòl peyi a nan men yo. Si Jade pale de geng yo, kòm se yo k gen monopòl peyi a nan men yo, m ap pale de yo. A 19 an, 1995, m p ap janm bliye kòm m te fè plizyè videyo pou tout moun k ap gade videyo m yo, m te deja gen pwojè nan tèt mwen pou fon biznis. M renmen Pòdepè. Pòdepè se lakay mwen, se moun Pòdepè m ye. Men si m t ap fè yon biznis se Pòtoprens. Si m t ap fè Pòtoprens, paske m te wè Pòtoprens plis sanble peyi etranje. Dezyèmman, m te gen tansyon, m te panse, depi lè m ale Gonayiv, m wè Gonayiv gen anpil tè. M di m te ka fè l Gonayiv, Gonayiv pa lwen de Pòtoprens. Paske yon peyi konsa, yon ka ale fè biznis, yon seri gwoup de nèg ki pa menm ayisyen menm nan, se menm pa ayisyen, yo gen dwàn, siman se yo k kontwole, Gwo biznis yo se yo ki kontwole. Menm prezidan an pè di non yo, prezidan ap di yon ti gwoup moun, yon pèp ki deja sòt, ki pa menm entelijan kraze brize. Si te di non moun yo pèp la te ka kouri dèyè yo. Yo gen tout monopòl peyi sa yo, se moun sa yo ki fè n ap goumen youn nou menm youn avèt lòt. Gon bagay m te gade ya 2 zan on video m te gade epi te gon jounalis ayisyen ki tap di gwo nèg yo te reyini ansanm yo te fon reyinyon sou bagay kap son bagay yon sijè pou de politik sitiyasyon peyi ya mesye pa te gon milat. Fò nou fè diferans la, milat se yon moun ki melanje, milat fò nou ta melanje nwa e blan. Nou di nèg yo se milat, nèg yo pa konsidere yo milat. Jous nèg libanè, siryen, izrayelyen, avèk jwif, avèk lòt nasyonalite, men se libanè, siryen ki plis Ayiti ki te vini. Jounalis la di yo pa mete yon grenn nèg nwa. Poukisa yo fè sa? Se sòt nou ye, yo pa, se yo k gen pouvwa, yo gen monopòl peyi a. Ou pa wè sa yo te di nou, yo te di y ap fè nou, y ap fè nou youn goumen avèk lòt. Boulos te di ke fò nou retounen menm an Afrik. Ouvè zye nou bann sòt, bann egare, fòs nou se sou Ayisyen parèy nou. Men lòt la ki tap pale revolisyon m pa janm wè revolisyon i te di revolisyon se kont nèg sa yo jenèf pwal goumen manti lè misye te di sa mwad jwen swiv byen jwen mwad jwen pap janm gen anyen pap gen kin revolisyon kap fè fòs kont nèg sa yo gade wè yon malerèz kap chèche lavi yo men yo gon bagay m pa renmen avè yo yo fè pitit bonè mentnan sèzan disetan Imajine w, sa pa fè sans. Moun nan se la, epi yo grennen ti moun, menm si w wè yo nan kat, yo pa gen mwayen, se grennen anpil ti moun. Moun sa yo, yo gen tout monopòl peyi a nan men yo, se yo k ap kontwole nou, epi yo fè nou batay youn antre lòt, youn ap fout tchwe lòt, manje lòt, m ap di verite a jan l ye.

Se si 80 pou san plis, gen plis moun toujou. Mwen menm ka menm di majorite, paske m ka di tout popilasyon pa menm konnen nèg sa yo ki gen monopòl peyi a nan men yo. De ti grenn jounalis, polisye, politisyen ki konnen se nèg sa yo ki gen monopòl nan men yo. Li di non yo, m te di se Abdala, Renold Deep, Cherif Abdala, se Bidjo, Dimitri Vorb, Reginald Boulos, m te site tout non yo. Yo se wa, y ap dirije nou. Yo te di yo t ap eseye Jovenel. Jovenel pa bon pou yo pa kiyes yo o paran yo manje jovenel yo di yo tap eseye ou tande moun nan soti byen moun nan pa menm lakay li menm li soti byen lwen nan lot peyi wi lapa e vin eseye yo gen pouvwa sou nou nou se fokin esklav ou pa ou pa wè la frans kman lap fè afrik langletè beljik lot peyi ewop yo zetazini sa yo fè lafrik Ohh nèg nwa a lèd. Eul map gade en ikrèn la sou wè yn ikrèn mesye bay la nou an wè son vye kaka vye tenten yo fè sa yo vle menn non nou mèt fache avèm menn kòm nèg m te di ke nan travay mwen an se nou se la mèd misye fache avèm. Lotre jou m tande misye ap pale avè ton blan oh kamay fyè de drapo l oh sesi oh li pap asepte moun di nenpòt bagay de drapo l de peyi l yon blan de blan ki tap fè blag paske misye di sa paske m la oh ou pap asepte moun di nenpòt bagay de peyi w. Mè, kòman peyi ou, kòman peyi ou ye? Hein? On prezidan vle travay men nou fout manje l men nou pou fout etranje, se pa kaka nou ye, se pa lamèd nou ye, nou fout manje pou 85 mil dola. E 85 mil dola yo vann wi, ou sonje Jezi, yo te vann Jezi pou yon ti monnen, Jida te vann li, se konsa nou vann, nou vann Jovenel wi. Nou vann jovenel pou yon ti monnen ay mouri jovenel te vle devlopman humm pou devlopman humm gade manman kap kriye papa kap kriye pèdi pitit yo kisa moun yo gen nan istwa geng nwa son vye salop ou ka fè konsa konsa. On van Whoo van sa goch a dwat patou tou nan yo jwe nan tèt nou nou pa gen sèvo fè makak nou panse lè nan lekòl nou gen konesans non m se pa sa m te vle di lè nan lekòl nou panse nou entelijan entelijan w aprann ou gen ou aprann ou al lekòl ou gen konesans sa vle pa di ke ou entelijan w aprann on metye doktè sa vle pa di ke ou entelijan. Sa vle pa di kèn entelijan w ye, nenpòt moun ka pase sou ou. Entelijan se yon moun ki reflechi. Sanzave yo, kochon yo soti byen, yo soti lwen, yo soti lwen sanzave yo, yo vin detui tout yon peyi. Nou obeyi. Satan k poko pase nan tèt sanzave sa yo pa fon jenosid. Depi yo deside fon jenosid la wap wè la konbe youn ap fin twitwit lòt rache lòt humm fòs nou se fout ayisyen parèy nou manti nan jenèf pat kin atake jenèf te di li tapral atake libanè siryen manti ou panse se vre mpa te janm te kwè sanzave yo ou panse se vre. Ou panse jwe se vre ke yo se nwa fòs nwa se toujou sou nwa parèy li ou pa wè sa kap pase an ikrèn wè afriken yo kòman yo maltrete sanzave yo banm fout montre nou foto chyen sa yo se wont pou pa afrik ki gen tout richès sa yo e wòp ap benifisye tout rich bon la frans si la frans rich konsa se gras a richès de lafrik. Se sa yon minis italyen te di e m te konn sa. Mwen pa di, pa fout mete Ikrèn diskriminasyon. E Ikrèn di mis diskriminasyon rasyal. Kouman m ekri l la? Hein? Sanzave sa yo tou patou yo an end se menm kaka menm jan avè nou. Menm tenten an. Pa gen oken diferans. Wap fèm panse yon afriken ki ta di Les haïtiens avec nous autres c'est la même chose. Il ya pas de différence. Ou fout pase nou menm. Koman ou fout maltrete. Tenten sa yo. Kaka sa yo menn. Sa yo pa pran yo ka fè sa yo vle. Se yo fè etidyan afriken yo menn pou m pase m bay pase byen. Pou nou ka wè. Sa yo fè etidyan afriken yo. Menm kaka. Pran gouvènman la. Ou wè Lumumba. Ah sa se etidyant sa kap rakonte tout bagay rasis yo viktim an ikrèn. Enben men yo menm kaka menm kaka menm jan ayisyen menm keng tenten nèg la te di li di ah les ayisyen les afriken se la menm choz. Gon ti dam gon ti dam afrikèn ki rakonte li di ou wè sa yo fè yo gon bagay ke yo fè yo pa trete endyen yo avèk arab menm jan yo trete yo pi mal yo di lè yo rive polòn Yo pa resevwa èd. Menm polonè yo pa byen trete yo. Kèèt bay la imaj la. Kòman imaj la. Si w wè nan yo k ap mache a pye, ou pa ka fout fè yon bon inivèsite lakay ou? Se sa k pou rive kaka sa yo. Kaka sa se sa k pou rive yo pase y ap fout tchwe frè yo pou blan. Se sa k pou rive kaka sa yo. Bon sa son nèg kap rakonte des eti kap wè nèg sa ap rakonte dis diskriminasyon ki gen men misye pa veki ladan non m di misye misye pa te son bagay ki lèd wè yap mache a pye pou yo rive polòn polòn pa menm byen akeyi yo kaka yo konsa nou ye pase kaka sa yo ap fout tchwa ayisyen e e afriken parèy yo. Des etidyan bloke. Jiska prezan genyen ki bloke wi. Jiska prezan menm kaka nou menm. Menm nou menm nan. Hein. Men yo. Men yo kap fout mache a pye. Men yo. Men yo. Men yo. Men sanzave yo kap fout mache a pye. Hum. Mache a pye. Yap ale vè Polòny. Gon ti dam ki kriye. Li di fatige. Sorel a kriye nan video a li fatige fout mache a piye se tenten nou ye. Mwen map di bay la jan li ye. On moun mèt pa renmenm se poutèt sa gen de ayisyen ki jourem sou entènèt wi oh poukisaw pale konsa sa ayisyen w ye mwen m pale konsa m pale konsa se paske m wè nou konsa nap fout tchyo ayisyen parèy nou pou libanè pou siryen Hein m fout denonse sa, m fout denonse bagay nou yo pa ka di, bagay Jovenel pa ka te di non nèg yo m fout di non yo. Se mwen k premye di non nèg yo. Bon dayè se mwen menm ki te premye denonse sou entènèt bay afè sa, afè Arab ki gen tout monopòl peyi a. Paske depi a 19 an m te wè sa, m te wè se yon bagay ki pa nòmal, m pa grandi Ayiti. Se isi m grandi. Hein? Isi m grandi, Montréal. E mwen wè alan m grandi, m rantre a laj de setan. E kenbe yo te kenbe menm. Konbyen tan m pase an Ayiti? M pa pase anpil tan an Ayiti, konbyen tan? Se sizan, sizan e simwa m pase an Ayiti wi. E m te fèt Bahamas, sou simwa m al Ayiti. Se konsa m oblije di l. E Bahamas m fèt, ou nou konnen moun Pòdepè yo toujou. Se Bahamas, Miyami m fèt, Bahamas apre nou vin an Ayiti. Èske m konnen gran bagay an Ayiti? M pa konnen gran choz. Men m vin wè, a 19 an, m ale nan yon magazen, papa m nan menm jounen m debake avyon an, m wè se yon abi ke y ap fè nou. M wè se esklavaj ke nou ye. Men m denonse sa. M fè plizyè videyo. Poukisa m ap pèdi tan m denonse, denonse bagay sa yo? Paske se Ayisyen parèy mwen nou ye, paske sa fè m mal. Ou ka wè, ou ka wè yon bagay ke tout moun pa wè. M wè ke se esklav nou ye. Lè tout monopòl peyi a nan men yo. Hum. Yo pa menm Ayisyen menm. Nou pap janm fè anyen. Kite yo gon magazen la nou gon ti magazen nou an kon nou gon vye ti bay radòt la nou pap janm mete poud kout poud pou yo men kout poud la se pou ayisyen parèy nou humm bon se bay sa m te m tap denonse la humm. Si w wè etidyan yo k ap denonse menm bagay, menm salopri, pa gen okenn diferans. Yo manje, tout tan y ap manje. Gade Lumumba kòman Lumumba, kiyès ki tue Lumumba? Se nou. Se menm nwa ki tue l wi. Dam sa ap di ke lap esplike kòman li te viktim de rasis. Ohh. Ti dam sa, ti dam, ti dam afrikèn sa. Nwa tankou son, se pa tankou, nwa son vye bagay men, yo ranse avè l jan yo vle, yo fè, yo fè tout. Men, tout bagay, gade. Yo di, mwen chanje videyo. An nan leve videyo a. Menm bagay la. Gade. Gade. Banm gade sa kisa premye m wè video sa. Wè ou tande sa yo di ti dam nan di ke yo di si se nwa w ye fò w mache konbyen ou wè nwa kap mache pou ale polòy bon afriken ki te fon bon bagay e te polòy. On afriken ki byen akeyi yo epi pran plizyè a afriken mete lakay yo epi pran on bis lale nan fontyè bò ikrenyen an yo pran yo fo fwa pwen n fout solid an mwen menm sa fèm map pale de nou konsa map pale avè nou konsa menn map di vrè verite a poum ka fout reveye nou menn se fout ayisyen w ye menn libanè pa fout ayisyen sou wè kòman libanè siy yo ap fout maltrete nwa lakay yo Kote w pase men nwa pa byen akeyi. Ay gad gad gade sou entènèt. M te konnen sa wi men sou youtube pou m wè ton pil pwopo pwopo rasis humm. Sou yon video kan madam nan ap kriye li mache men nwa li menm nwa gen fòs wi wè nwa gon ensèten enèji sou li si w wè nwa tonbe kriye sa vle di bagay la vin rive bay la twòp. Bela vin rive depase limit pase nwa se gen rezistans. Nwa gen rezistans. Ti dam nan di, ti dam nan kriye li di ah men se pa tankou nwa pa tankou blan li pa bay kriye tankou pou tchwe tèt li. Eeh ayayayay blan li menm gon jan lè lap kriye se tankou li preske mouri paske blan li menm nan tout bagay blan fèb. Blan se konsa li ye depi Nenpòt ti bagay gen tèlman gen emosyon ti dam nan kriye men se pa kriye pou tchwe tèt i hein tankou santi mal sa yo fè a menn poukisa poukisa lòt poukisa yo pa fè lòt nasyonalite yo sa hein poukisa yo pa fè yo se jous se lòt ras yo se jous yo menm yo mache Konsa yap fout trete nou menn. Paske lakay nou nap fout tchwe nwa parèy nou, nap fout manje nwa parèy nou pou yo. M te di yo plizyè fwa m ekri sou sa yo. M di afrik ayiti se menm kaka. M ale.